Nou retounen pou pati nimewo 2, paske nou remake video a te twò long, nou te oblije koupe l pou nou tounen nan pati nimewo 2 a. Yon fwa ke ou kreye yon kont, e si ou poko gade pati nimewo 1 an, wap gade pati nimewo 2 a, sa se pati nou pral moutre w kòman pou fè retrè, kòman pou retire dyaman ki sou kont ou an pou voye sou pwofil ou. Kòman ou kapab fè sa, se sa nou pral moutre w nan video sa. Si ou poko gade premye video kòman pou fè pwen an, kòman pou fè dyaman an, ale nan. Nan deskripsyon videyo a wap wè premye videyo a, oubyen ale sou chèn mwen an wap wè videyo ki make Dolbot kòman ou fè kòb avèk Dolbot epi wap wèl. Ok nap klike sou koneksyon, nap klike sou Google pou nou konekte, nap konekte avèk Google dèyè nou te gentan konekte deja, yap konekte nou otomatik. Yo sit lan trè bon, vrèman vrèman bèl map ba nou manti. Ok une fwa ke nou konekte otomatik la pwofil mwen moute, nap wè m gen 21 mesaj epi m gen dyaman m gen 19863. Sin tap gade nan videyo avan. Dabwè m te gen 19800 konbyen, men la li gentan ogmante. Kisa m pral fè pou n fè yon retrè? N ap klike sou ekilib, nou prale nan pèyman, ok, ban mwen rekòmanse, ban mwen rekòmanse, ban mwen rekòmanse, ban mwen rekòmanse pou nou kapab wè byen. Ban m ban m make yo, pa egzanp, n ap klike sou ekilib la k parèt la. Nou prale nan pèyman, meni, pèyman ki parèt la. Ok. Ok, la nan prè paypal. Ebe sa e di, la chèche pèyman. Ok, si nan soupe mwen nan prè, nan pèyman, nan tablo de bòt pèyman. Yo, waw, very nice. Ok, si nan prè nan paj pèyman la, nan prè mwen gen kòm diaman. M genyen 19 mil dyaman. M genyen 19 mil dyaman. E pi nou genyen sòl aktyèlman ki se 19 mil 863 dyaman. Pou nou etire kòb la sou paypal, n ap gen pou nou mete non nou. Pa egzanp mwen mete John Michael. Email nou. Ok la yo mande nou link paypal la Link paypal la se link paypal ba ou pou kapab resevwa lajan Yo mande li yon fason paske gen anpil moun ki mete email yo men kont paypal yo a pa valide Pou jwenn link sa M ap fon lòt videyo pou moutre nou. Si tout fwa nou bezwen videyo a. Se nou kwe komantè a ki pral di men ske nou bezwen videyo a. Link paypal sa yo mande nou la. Men ni. Pati sa la apre yo mande ou on link paypal. Paypal mi. Paypal pwen mi. Se konsa link lan ye. Sou profil paypal ou. Ekzanp si m te konekte avèk paypal la. m tap moutre nou men malerezman m pa konekte avèk paypal m paka moutre nou kounya map fè yon lòt videyo pou moutre nou kòman pou nou jwenn link paypal mi sa ok pou nou jwenn link paypal mi sa kòman pou jwenn li pou antre la wè l make paypal mi an se yon lyen pwofesyonèl pou resevwa tout sòt de pèyman online ok sou paypal e di depi w jwenn link sa wap mete l la wè m ok nou gen wap mete non Link paypal la. Kounya wap mete email paypal la. Tande byen. Email kont paypal la wap mete la. Epi la wap mete nimewo telefon ou. Ok. An ale. Nap mete jom. Nap mete link paypal la. Nap mete paypal. Pwen. Mi. Slash. John Michael. Ou non. Se la John Michael non. Se Michael. Dizay. My codes paypal pwen me my codes a m kwè e link lan sa epi la non piga nou fèl nou kwè se menm janm fèl la paske si yo fè pèyman an ou pa jwenn li diamond lan ap desann nou pap responsab toujou make sure ke ou mete enfòmasyon sa yo byen enfòmasyon sa yo sansib la se email lan se John Mayco email paypal mwen an se John Mayco Saintelien a commercial gmail point com sa se email paypal mwen e nimewo telefòn pou yo kontakte m nan ok nan pwochèn videyo m ap moutre nou eske m resevwa pèyman avan ok mwen fè yon pèyman sou yon lòt aplikasyon m ap tann mwen fè demand pèyman sou yon lòt aplikasyon m ap tann pwosesis lan fini apre m ap fè demand lan sou sa pa egzanp chwazi Haiti epi nou vle non m pa Haiti m pa pran Haiti Banm pran abcd Dominican Republic abcd ok Republica Dominicana nou pran la epi nou mete 809 444 59 33 sa se nimewo telefòn mwen evite kontakte sou nimewo a silvouplè si nou pa gen yon ka ijan ok la epi l di proximo. Próximo a ki signifi suivan an espanyòl. Lefèt ke li di sa se paske mwen menm mwen te mete lang mwen an an espanyòl, sit la otomatik li tradui an espanyòl pou mwen ok. Si n ap gade la sa se dizay la ki tèlman bèl men yow yow sit lan vrèman nice bro. Yow vrèman vrèman vrèman nice ok. Sa se mòd de pèyman ok. Yon fwa ke nou ranpli fòmasyon sa yo byen fòm note byen yon fwa ke fè l yon premye fwa si yo konstate w gen yon nonb pwen ki elve. y ap transfere lajan pou ou otomatik, ou pa bezwen fè l ankò. Men si toutfwa ou bezwen yon peyeman pi rapid, ou ka refè demand lan pou yo voye peyeman an pou ou. An ale pou ti mo, kounye a la yo di, ok, konbyen de pwen swèt vou konvèti an ajan PayPal? Chwazi, pa egzanp, m chwazi 1 dola. M chwazi 1 dola, epi m di retrè PayPal. Wè, retrè PayPal. An swiv. Mèsi. Pèyman an atant, Felisitasyon Mari, Kòb pèyman an sera efektive o mwen de 24 è. Direksyon, Repons elektwonik a lakèl, John Michael Sterling, sa se, Ok, yo di m felisitasyon, pèyman mwen an ap delivre nan mwens ke 24 è. Ok, adrès elektwonik ke yo pral voye kòb la ba mwen an se John Michael Sterling, yo vle m konfime sa. Yo vle, yo jis vle fè m, men mwen regade pou wè si m fè fot. Ke nou kontakte ou a se nimewo pou konfime, y ap kontakte mwen sou nimewo sa pou yo konfime eske mwen jwenn pèman sa. Se nimewo mwen te mete a. E pi sa se kòd de tranzaksyon an. Se vòt idantifyan, se vòt idantifyan de kòd tranzaksyon. Ok, sa se kòd de tranzaksyon an. Kòd tranzaksyon sa la, se si ke mwen pa jwenn pèman nan mwens ke 24 è, mwen ka kontakte yo avèk kòd sa. Sa mwen fè? Mwen kopye li. Mwen kopye kòd sa. Epi mwen sere l. Ou byen mwen fè screenshot lan. Si ke mwen pa jwenn li. An ok la ou di. Vou resevre on dola mari. La mari ap resevwa yon dola. Ok. Mèsi. Yo trè bèl dizay. Yo m bay an yon kò men. Sit lan vreman nice. So sit sa m te moutre nou kòman te fè yon pèyman. Nan mwens ke yon katrèm gen pou mwen resevwa pèyman pa m nan. Sim jwenn li sim pata gentan fè yon video tout swit li mèt se demen oubyen apre men dim eske nou vle prèv lan eske nou vle wè sim te resevwa kòb la nan yon lòt video e map moutre nou prèv kote ke mwen resevwa pèyman mwen an ale fè kòmantè mandem eske nou vle resevwa pèyman pa nou an epi map moutre nou kòman mwen resevwa pam nan epi map moutre nou prèv kote ke mwen resevwa sou kòb paypal mwen se te Mayco Dizay pa bliye abone avèk chèn nan si w poko epi tchaww.